Bonsoir tout fidèl abòne nou yo ou menm tou ki se yon nouvo abòne deja nou swete ou byenveni e nou salye ou egalman nan video jodi an nou pote yon kou konvèzasyon pou ou nou pral pale ou de de 4 pèsonaj ki rankontre epi ki antame yon konvèzasyon. Donk, nou pral swiv avèk, ou pral swiv ansanm avèk nou etap pa etap dyalòg 4 pèsonaj sa yo. Ann swiv ansanm avè m. 4 pèsonaj sa yo se Nathalie, Jeff, Samuel epi Paul. Ok. Si w ap gade ansanm avèk nou, w ap li tèks lan ansanm avèk nou, w ap wè ke nou ekri pou ou Conversation de 4 personnes. Nan dyalòg nimewo 1 ke 4 moun sa yo fè ansanm, si w ap li ansanm avèk nou, w ap wè ke nou ekri Nathalie et Jeff faire des courses, partent faire des courses. En route, ils rencontrent Paul et son fils Samuel. Ok? Donk konvèzasyon an kòmanse la. Pòl pral salye Natali. Pòl di, Oh, hi there! How are you? Natali reponn pou l di, Hello! Very well! Thank you! Jeff li menm reponn pou l di, Oh yes! We are fine! And you? Pòl reponn li di, Not too bad! Thanks! Sa se premyè dyalòg ke 4 pèsonalite sa yo, oubyen 4 pèsonaj sa yo, yo antame. N ap reponn pou ou, n ap reprann pou ou, ou menm tande avèk atansyon epi pou kapab repete ansanm avèk nou. Ok? Se Paul premyèman ki pran lapawòl. Ordi, Oh! Hi there! How are you? Nathalie reponn li di, Hello! Very well! Thank you! Jeff reponn li menm tou di, Yes! We're fine! And you? Paul reponn li di, Not too bad! Thanks! Nou pote pou ou egalman ti vokabilè sa yo de premyè konvèzasyon ke 4 pèsonaj sa yo te antame an. Ou menm ki petèt pat konnen sinifikasyon mo sa yo ke yo te repete nan dyalòg lan, nou pote sinifikasyon yo pou ou. Ok. Lè Paul te salye Nathalie li te di Hi there! Li te di, ki te sinifi sali. Hi there sinifi sali. How are you? ki signifi comment allez-vous oubyen comment vas-tu? How are you? Ok Very well, Trè byen Very well, Trè byen Thank you oubyen ou kapab di tou Thanks, youn ou lòt Thank you oubyen Thanks. Gen rejyon tou e nan Etazini ki pap diw thank you, yap diw fenk you oubyen fenks. Si tout fwa nan yon dyalòg ou tande yon moun diw thank you oubyen li diw fenk you, se bon. Rare find Rare find Ou kapab di tou Rear find Rare find se kontraksyon an, se fòm kontrakte an. Lè ou di We are fine la, se kòmsi ou fè yon fraz konplèt. We're fine. We are fine. We are fine siyifi nous allons très bien. Not too bad. Not too bad. Not too bad siyifi pa two mal. N ap reponn pou ou. Hi there. Repete ansanm avèk mwen. Hi there. How are you?

Nan dezyèm dyalòg ke 4 pèsonaj sa yo antame, si wap gade nan ekran wap wè ke nou ekri pou ou dyalòg nimewo 2. Ok. Nan eksplikasyon ke nou bay, ou te wè nou detaye pou ou nou di ke ici, Paul découvre que Nathalie n'est pas française. Nathalie lui demande si sa femme est irlandaise. e Samuel demande son nom. Se di ke nan konvèzasyon ke ou pral wè la, se jan de bagay sa yo ki pral pale. Paul toujou kòmanse dyalòg la. Paul di, You are French too, aren't you? You are French too, aren't you? Paul mande Nathalie eske li se Fransè? Ok You are French too, nèspa? Aren't you signifi nèspa? Tu es Fransè, nèspa? Ok Nathalie reponn li di No, I am not No, I am not Ki signifi ke Nathalie di li ke Non, mwen pa Fransèz Jeff pran lapawòl li di My wife is Swiss. My wife is Swiss. Ok, Paul li menm repran la pawòl answit pou l di, Oh, really? Oh, really? Nathalie menm reponn li di, Is your wife Irish like you? Is your wife Irish like you? Nathalie poze Paul kestyon pou l di l, Eske madanm li se Irlandèz menm jan avè l?

Epi nou pote ti vokabilè sa pou ou ki se swit konvèzasyon dyalòg nimewo 2 an. Ok. Tour ki siyifi osi. My wife is Swiss ki siyifi ma fam è swis. Her name siyifi son non. Her names oubyen tou ou kapab di her name is. Si ou di her names. Oubyen ou di Her name is Se menm bagay la. Snifi Elle s'appelle. Ok? Kat pèsonalite sa yo, oubyen si nou di kat pèsonaj sa yo, yo rankontre ankò pou yon twazyèm fwa kote ke yo antame yon twazyèm konvèzasyon. Ann swiv ansanm avèk mwen kisa dyalòg nimewo 3 a di, kisa yo di nan konvèzasyon an. Ok, Le lendemain, Jeff salue Paul à nouveau et demande des nouvelles de sa femme. Maintenant, nan demen, Jeff rankontre avèk Paul ankò, li salye Paul, epi li pral mande Paul pou l ba li nouvèl madanm li. Ok. Jeff pran lapawòl li di, Hello Paul, how are you? Paul reponn li di, I am fine, thanks. I am fine, thanks. Map reprann pou ou, Hello Paul, how are you? I am fine, thanks. Mentnan Jeff pral mande Paul kijan madanm li ye. Paul bay, pou Paul anfèt bay Jeff nouvel madanm li. Jeff di, Ed how is your wife? Ed how is your wife? Paul reponn li di, She's not very well today. She's not very well today. Se di Paul di ke madanm li pa two byen jodi an. Jeff di, Oh, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Jeff di li dezole pou l pran nouvèl sa. Oubyen li dezole tande nouvèl sa. Ok, nou pote pou ou yon vokabilè ki gen rapò avèk konvèzasyon nimewo 3. Ok, how is, how is ki sinifi kòman va, how is kòman va, she's oubyen she is.

To hear, to hear, sinifi antann. To hear, antann. Ok, mentnan nan dyalòg nimewo 4 lan, 4 moun sa yo rankontre ankò. Mentnan, Pòl ankò pral adrese yo. Pòl pral bezwen konnen èske fanmi sa yo, yo soti an Frans. Epi Natali li menm, li kiryez pou l konnen laj Samyèl. Ok, mentnan Pòl pral

How day daddy? They are not English How day daddy? They are not English How day daddy? Samuel pala papa l li di yo pa anglè Kiyès yo ye? Oubyen ki kote yo soti? Paul pral reponn li di no They are French Well they speak French No They are French Well they speak French Non Yo se fransè Yo pale fransè Ok paske Samuel te poze papa kesyon li di Yo pa anglè Men kiyès yo ye Papa reponn li di Non Yo se fransè Yo pale fransè Ok Nathalie mentnan pral poze kesyon Pou l di Is this your son? Nathalie poze Paul kesyon pou l mande l èske Samuel se pitit li. Èske Samuel se pitit Paul? Nathalie di, His days your son? His days your son? Paul reponn di, Yes, he is. Li reponn li afimativman pou l di l wi Samuel se pitit li. Yes, he is. His name's Samuel. His name's Samuel. His this your son? Yes he is. His name's Samuel. Ok, li di wi li se pitit li, li rele Samuel. Nathalie kontinye ankò pou l di And how old are you? Li poze Samuel kesyon, li mande Samuel ki laj ou? Paul di Where are you from in France? Paul pran lapawòl, li poze kestyon, li mande, Where are you from in France? Sa vle di, Ki kote nou soti an Frans? Where are you from in France? Jeff reponn li di, Where from Nantes? Where from Nantes? Sa vle di, Nou soti Nantes. Nantes ki se yon vil an Frans. Nou pote pou ou kèlke vokabilè ki gen rapò avèk dyalòg nimewo 4 lan. Ok. Lè ou ta pli wè yo te diw dèyè, ou kapab di dèyè, ou kapab di dèyè a. Dèyè a sinifi il oubyen el son. Daddy, daddy sinifi papa. Daddy, papa. Gen pitit tou ki konn di dad. Genyen ki di daddy. Dad oubyen daddy, tou de sinifi papa. To speak, to speak, to speak.

Cet argument est plein de faille. Se video sa ke nou te pote pou ou jodi an. Nap konseye ou toujou rete sou chanèl la, abòne, envite zanmi ou vin asiste kou a. Donk ou menm ki bezwen ki ta renmen pale anglè, pa dekouraje, rete sou chanèl sa, wap fè siksè ansanm avèk nou. Nap rankontre nan yon pwochen video.